Kounye a gras a Dye nou te pran rezilta yè, so li pa genyen kansè la. Yo te pran tout mòso anndan, yo te bezwen pou yo t'al tcheke pou yo wè si pwostat la te gentan epapiye andedan. Nou di Bondye mèsi, li pa genyen kansè la ankò. Nou bay Bondye glwa. Ebyen mwen, kounye a. Ebyen kounya a wi frèm sèm yo ap tounen lè de sè woz epi kòm mwen diw nou pa pale lendi kounya a mardi mwen nan sal operasyon te gen maten nan operasyon li voye yon mesaj bon li voye yon mesaj ban mwen nan lendi nan lendi a pou midi epi li voye yon mesaj li di aprè al voye yon tikè ba menm lè nou pa pale men nou toujou an kominike so kounya a m voye yon mesaj ba li tou m dil konsa mwen lopital avèk frè Jean Marc Ma rele l. Kounye a, lè m vini aswè a, kidonk nan lendi, li vin yon ti jan ta, mwen pa, nou vin pa pale. Kounye a, se yon zanmi mwen, pastè Koridon, ki rele m, ki di mwen, e, èske w pale ak sè Woz? M di, bon, nou pale wi.

Shala Kencia m kapab vle komsi konprann gen anpil kesyon kap poze gen anpil moun paske maten an vreman yo te mande nou eske se kesyon korona viris vreman ki ta pote li ale men nou menm nou te reponn sou kesyon strok la. M ta renmen kòmsi yon pi bèl presizyon pou piblik la, pou yo kapab konnen jisteman se pa se pa t sa, men se pito strok la oubyen avèk lòt tip de maladi yo ke l t ap andire depi byen avan.
Wi, alò ou konnen lè moun nan li fè strok, sitou pou kowonaviris la, li konn fè blood clot.

Frè Montrose se papa agressif li menm lèl te vini nan konsè nou an m te tande lap rele w manman.
Se man vwala don alò nan sans sak te vin pase lè lè frè yo te nan tout problèm yo epi mwen menm ak frè Jean Marc nou tap chèche li nou di nou paka kite sè Rose nan move sitiyasyon mwen menm mwen pran frè Rose vin lakay mwen avèl li fè 4 mwa avèm Map mache nan tout legliz mwen fèmen ministè mizik pam men map fè janm map poum mache nan tout legliz pou li epi poum toujou ap mande èd pastè yo pou edel yo vini li lakay mwen fè manje pou li benyen li fèl metel alèz nouri nou tout bagay li fè 4 mwa avèm.

Avèl men kounya lèl fin kòmanse reprann pyel li kòmanse bagay li kounya la li ka ka fè ti sòti pou kont li moun kòmanse ap relel ankò la li vin ale men si sè Rose te malad paske lèl vin dim li gen fyèv la mwen dil ou paka rete ak yon fyèv ou fè 6 jou avèl ou pa dim sa m dil konsa se pou ale ka doktè demen menm kote a Mwen gen yon zanmi m ki medsen, mwen mete l sou liy la, m rele zanmi m nan, yon New Jersey l abite, m rele l Doktè Chantal, m di Doktè Chantal, pale avèk sè Rose mwen pou m ka konnen. Kounye a sè Doktè Chantal kòmanse ap poze l kesyon, kisa w santi, kijan w ye, kounye a lè l di l gen ti jou ak lafyèv la, l mande, èske w pran gou, èske w gen sant, ou pran sant, odè, ou ka santi yon bagay.

Ebyen kounya la li vin li pa santil pi mal kounya sa rete la se nan dimanch m vin pale avèl li trè byen li di manmi mwen trè byen trè byen trè byen lap li mesaj voum mesaj ban mwen nan voice lap ri lap pale di manmi kijan w ye bagay sa m santim byen bagay konsa men sil te pou nou m te konnen se ou l.

An Repiblik Dominikèn swete famiy lan kondoleyans paske nou konnen nòmalman lanmò nou pap janm ka fin abitye ansanm avèk lanmò e nou rete kwè son ikon nan mond evanjelik la. ki pase du trepa a la mort e ke nòmalman èv sè Rose yo ap toujou rete ap toujou rete e pou lòt moun kap vini dèyè toujou tande ki travay ke yon kokennchenn artist e adoratris nan mond evanjelik la li menm li tap fè nou di w mèsi anpil dèske sè Lakencia ou te dakò e.